Ou la avèk nou, mèsi paske w ap swiv nou. Jan ke n konnen l, an Ayiti, talan yo anpil, men fòk nou di ke ankadrè oubyen moun ki pou ankadre talan sa yo prèske pa egziste. Dans ce cas, jan Lucas sot di l, emisyon sa gen pour mission de promoter, de fè w konnen talan ki genyen, sitou sa moun poko twò konnen yo.

Bonswa Touflay e ann di ke w se Christophe Colomb paske se mwen ki premye dekouvri show a se yon plezi pou lakay la. Bonswa animatè m yo e m vrèman kontan jodia pou ke mwen nan yon emisyon konsa e m panse jodia Yap fini pa konnen kiyes ki efrik pitou frè yo. E merci bon kom ou di yap fini pa konnen kiyes ki efrik pitou fly fom di w nou yon ti jan bagay bon si mwen ti rewa padonem e kiyes ki efrik dpi etid ou kote ou grandi tou sa fon ti pale nou de ou. Mwen grandi sayira e mwen leve ansanm avek. papa m epi yon bèlmè pase m pale li ak manman m e men kòm se dèfwa lè lekòl m toujou al pase kòm se al fè moman lekòl yo ka manman m epi pou pou manman m e voye m lekòl epi dèfwa pou chak vandredi desann desann sa ira gen yon sèten tan menm mwen plis poze m sa ira e. Pou etid mwen se m fè sa e e la redanmsyon e a sèt epòk yo te konn rele kan anbwaz ok ou konprann epi pou pou segondè mwen mwen fè l e sen jan ou konprann bon e bon nòmalman nèg nèg nèg fini etid yo. Mwen konprann epi m te etidye teknik plonbri nan CDMO. E pa se son plonbye ki la toupatou senpleman yon atis. Ok, se byen.
Bon, m panse ke se mwen menm sa. An gwo se Efrik Pit. Wi, wi.
Ok.
Ben, konesan yon atis, alò, se yon moun k ap evre nan yon domèn kèlkonk, pa egzanp, swa l ka mizik, sinema, teyat ou pa. Men, ou menm Efrik Pitouflaye. Nan ki sektè nòmalman w ap evolye? Bon, nòmalman,
avan, mwen te plis ap evolye nan komedi, paske m se yon komedyen. Men kounye a aktyèlman, m plis poze m nan mizik, ou konprann? E nòmalman. Mizik la se kòm m ta di sa, sa se yon baton m kenbe, men menm jan an tou m pa lage komedi a tou ou konprann, paske yon jou tankou jodi a m ap gen m ap gen pou m repran pou m repran komedi a paske l nan mwen ou konprann. Li fò e difisil wè m si pou yon kote depi m la pou moun pa ri.

Gade nan epòk orijinal King Passy, aprè nèg yo te fin sòti mizik ki titre Bezwen Lokal la, yow, se youn nan mizik m te tèlman renmen. Se yon mizik tou, yow, m te konn toujou entèprete. Ou wè lè m lekòl, se yon plezi pou mwen, kòm si pandan m chita nan klas mwen, mwen menm avèk yon kondisip mwen ke yo rele Orlando, E komsi nou konn ap nou konn ap fè konkou man komsi kiyès kap pi byen pase kiyès ki fè entèpretasyon an pi byen. E nan ka sa kiyès ki konn pi byen pase? Bon li pa ka lòt ke Touflay nan.
Bagay serye. Ou konprann?
Epi e pwofesè a te konn toujou pran m komsi mete m devan devan sal la epi pou m ap pou m ap entèprete. Bon m panse se youn nan bagay ki ban m kapasite komsi pou m enpwovize byen epi pou m chanje vwa m

Malgre papa m pat twò vle non mwen konnen vi avèk moun Keny yo te nan zòn nan son moun kòm si yon moun ki te gen anpil respè ki te respekte granmoun anpil papa m te asepte livre m ou konprann livre m epi se konsa m te nan Frozen Boys epi nan Mateo a se nan gwoup la yo m ki te pi piti. Ok se cool.
Ben alò kite m di ou ke show sa li rann posib se gras avèk Kenny Pro, Alexander Beach Hotel, Eda Multi Service, E surtout waw kominikasyon la wap kapab ou menm kap marye, kap gradye, ki gen yon kominyon, ki gen batèm oubyen yon spiktak, yon aktivite kèlkonk ou vle gade souvni lan pa ezite kontakte ekip waw kominikasyon ke wap jwenn nimewo a kap defile anba a. Reponn mwen avèk tout franchiz. Ou santi gen avni pou ou nan domèn wap evolye a? Mwen panse
kèlkeswa atis ki chwazi antre nan yon domèn, m pa kwè si l ta jije bon kòmsi pa gen pa gen avni pou li epi pou l ta pou l ta entegre l ladan l. M panse sa se t ap yon foli.

E nou vle pale de Alexander Beach Hotel, nou vle pale de Eda Multiservice, Waw Kominikasyon, wi Waw Kominikasyon.
E ann salye tout moun ki deja abone avèk chèn nou yo, pa egzanp nou gen Fito Cadet depi Etazini, nou gen Sendy Rose Prencia deja ki abone avèk nou ki Brezil nan moman. Alò mèsi a nou tout kap kontinye abone abone chèn sa.
Merci. Alò e a se youn nan bagay ki ki enteresan sitou e an Ayiti nou konnen kòman e lavi jèn talan yo ye se sitiyasyon vrèman difisil. Map mande eske efripi gen deja gen mwayen pou l soti albòm Oubyen li fè plizyè grenn mizik. Bon nòmalman pou album bon nap di non men pou mizik tjou nap di wi e depi m gade m kòmanse fè mizik depi Afrozen Boys e epi Leopard e Zansèt DBC epi kounya Efrik P an solo Ui m pase an solo la bon fòk mwen yon nèpòt 7 a 8 mizik pou moun ki la pase avan m te kòmanse ap travay mizik yo kòmsi pou yon mixtape epi konsa m vin di a bon m pap fè mixtape la ankò paske m santi anpil fwa ou konn fin fè mixtape la w lage l epi bon si moun nan yon 2 mizik oubyen yon grenn li renmen sou li apre sa tout rès yo pa renmen poutan si w jis ap santi w sou pa egzanp ou konnen w lage yon grenn mizik apre sa Apre yon ti tan l kòmanse febure la gon lòt kòmsi. Konsa moun ka fini pa viv tout mizik yo nèt ou konprann e pou sa m di bon m pap m pap fè mixtape la ankò e bon se jan an djòl. E kounye a si yon moun bezwen mizik Frippy kòman l ka fè pou l jwenn li e Bon m kontak panse m panse e avan e bon lap lap lap jwenn yo sou youtube e ou konn wap tape. Yo fèt pitouflay, e menm jan tou lap jwenn yo sou Dynasty pase m souvan pataje link yo. E epi lè w si w bezwen tou flay ou konprann se sou Facebook se Villier Alfredo epi sou Instagram se Efrit Pitouflay e apresa sou WhatsApp nimewo a se 37 97 87 63.
Ou pran nimewo a. 37 97 87 63 Ekri tou fly epi mandel mizik yo bro M panse m son nèg ki vrèman cool ki ki la pou resevwa kèlkeswa tip demand ke li a. Ok alò ann di tou se pa medam yo pa bezwen poze seri paske tou fly son mesye marye. Bon m panse ou konnen pase nòmalman. Yo ka toujou poze CV. Apa dèfwa, apa dèfwa lè w al poze CV yon kote pa gen anyen ki di w y ap ba w travay. Dakò. Men yo poze CV yo.
Kounya la kale la se la yo te gen pou yo rele m la yo pa rele m ankò paske yo gentan konnen yo pap jwenn anyen nan mwen. Tèt chaje mwen men atis lan ou te fè yon dyòlè nan debi show a yon dyòlè tèt chaje ou te di Two-Fly son atis ki si ki dat donk moman an rive

Dim non eske nou pa wèm Dim non eske nou pa wèm Wi nou wè atis la kap pèfòme Se mwen yo rele Efrit pi tou fly la Atis ki pa nan jwèt la ka derepoze la Ou mèt danse pyafe Sonde konpe sou bit la la Pandan bit sa ap mate la Fòm di nou sa son regeton Kap lage Efrit pi tou fly ap fèl li fèl li fèl konsa Yow Fòm di w m vrèman epate. Pa pou flate w dayè m bon flatè ok men m vrèman epate sitou nan enpwovizasyon se bagay tèt chaje vibe nòmal donk m yon ti jan gwo lide m yon ti jan gwo lide avan menm nou fè yon ti kontinite avèk antrevi an pou n met fen m ta renmen jwenn lòt bagay paske sa m sot jwenn nan stimile m

Ba li love, ba l karès, ba l tandrès. Eske m ka rap sou track sa la? Yo! Mwen moute sou track sa la pou m lage sa a konsa Ti fanm sa, se pou li mwen fou, se pou li mwen fè plis foli Ou mèt ap di tout sa ou vle, franchman m pa t janm kite l Menm lè manman l, papa l ap vin ban mwen danje M ap rete dandi paske mwen renmen manzè anpil Haha! Medoufly!

Bon lè map gade w m santi ou poko ka sòti men gen bagay gen bagay men ban m poze w yon ti kesyon epi e reponn mwen klè ki pi gwo kòb ou fè depi ke wap jwe mizik e ki pi piti kòb ou fè tou? Bon e
pi gwo kòb ke m fè se te yon aktivite ke yo te envite m. Lè sa se te nan gradyasyon e Pòtoprens kòm si nan yon moun ki tap gradye nan enfimyè. E pi bon kòm kòm m ta di sa son frè bon se pa ton kòb kòm si l te ban mwen paske l peye m non men l te jis ban mwen frè de deplasman ki se ki se 500 dola.
Ou vle pale de 2500 goud ou? Wi wi 2500 goud. Ah ok.

It's ok. Bon ok, m pa menm ka di sa. Ou gon manadjè, ou gon moun kap pwomote w, ou gon pwodiktè, konbyen se ou k asire depans ou?
Kòman m ta di sa? Bon, m asire kèk depans epi avèk èd tou kèk studio ban mwen tankou Master konn ofri m mizik, Chalè Records ofri m, Chekesaw Records. e menm jan Lucas, Lucas studio yo tout ofri m trap ou konprann e bon se sa li ye paske ou konnen lè ou pa gen mwayen ou oblije pa pa twò ka stab kòm m ta di sa e bon byen ke mizik tou li pa mande pou stab nan studio paske ou konnen gen anpil fwa gen kèk pwodui ou konn bezwen kòm si se tèl beatmaker ki ka ofri w li menm jan se tèl mizisyen ki ka ofri w li menm jan gen de mizik Ou ka trouve komsi wè nan mizik sa tel miksaj yo tel studio komsi yo bon se konsa mizik ye ou konprann se janm diw la ou konprann. Alò yon dènye mo pou nou. Kisa ou kapab di avèk lemond, avèk tout jèn, avèk tout ayisyen kisa ou ka atann de ou nòmalman e ki konsèy ou pou yo? Men fò w ta retire linèt yo pou ke ou reponn kesyon sa.
Bon. M panse gen anpil moun la ki gen dwa ap di konsa, oh, zye atis la sanble vè an. Non, zye a nòmal, zye a nòmal. Sa vle di si yon moun te panse met nan tèt ou m avèg, m wè, m wè.
Bagay serye. Bon, e m panse e konsèy mwen e a jèn yo sitou se nan kèlkeswa domèn nou ye a yo Pa dekouraje fight e menm lè ou pa Tyson men bokse, bokse tout otan w ka bokse ou konprann e paske pi gwo bagay m konnen kèlswa sa wap fè a depi ou kwè ladann epi ou gen yon rèv se si ke wap fini pa reyalize l tankou se vre ke nou konnen pou Ayiti e kesyon mizik ki oubyen mond atistik la menm son mond ki vrèman difisil Ayiti paske anpil fwa ou pa ka jwenn moun vre ki ta dwe push ou ki ta ki ta dwe edew paske anpil atis nou wè ki ki pèse yo kòm si vle se pa se pa nan lè nou wè yo pèse a e pa nan lè a yo te yo tap yo tap frape yo gen lontan ke yo tap frape epi kwayans yo epi detèminasyon yo fè yo fini pa pa pa reyisi bon m panse se menm bagay la tou depi nou frape e nap nap nap nap rive kanmenm menm jan mwen menm kap frape la yon jou tankou jodia m gen pou m rive pa twò lwen ke sa non. Ou konprann paske m kwè nan tèt la sof ke se moun tou ki pouse m nan m poko jwenn ou konprann paske premyèman e yon pwomotè si l chwazi pran m yon rap gen nan menm ou konprann paske ou vle ou vle konpa ou vle pwodui m ap ba ou l se ti rap la RNB donsòl rege rasin kèlkeswa sa w vle a wi n ap pwodui l e apresa tankou ki lòt. Non, kisa m ka fè ankò nan kesyon jenès la? Kisa yo ka atann de ou? Yo ka atann de ou nan le futur? Bon, lòt bagay yo ka atann de mwen se tankou moun yo Tuflay gen pou l kreye pwòp studio l ki ap se Tuflay Records e menm jan Tuflay ap gen anpil nan mizik li yo l ap gen pou l fè videyo yo e Epi nou mèt tann Toofly kòmsi yon jou tankou jodia poul son atis entènasyonal e kap fè pale de Leogane kap fè pale de Saïra blòk mwen kotem sòti blòk DBC a ou konprann epi se sal ye. Mèsi atis la, sonje ke kay lan se kay ou, ou ka pase nenpòt lè, ou gon pwodwi, pase nan Haitian Smart TV spesyalman nan show sa ki se dekouvèt, vin fè konnen pwodwi an, Si w gen yon satisfaksyon tou piblik lan fè w, alò yon bagay piblik lan fè w satisfè ou, ou anvi vin remèsye yo, pase nan Dekouvèt kay la. Bon, pa gen pwoblèm non.
Sof ke m panse se, se li ta, se mwen pou ta di nou mèsi paske se nou ki ban m yon avantaj kòmsi pou, e pou moun yo ap viv atis la, e omwen pou moun yo viv. Se vre ke yo konn viv atis la deja, men chak fwa e. Yo ofri ou yon opòtinite kòm si pou pou pale de ou, pou pou omwen vann yon ti kras kèk pwodui ke ou genyen, li li vrèman enpòtan. Ou konprann? E m'ap di mèsi, mèsi a chak grenn moun. M'ap di mèsi chak grenn moun tou ki ki ki chita k'ap gade'm sa swa e ki devan laptòp yo oubyen ki a telefòn yo nan men yo, kèlkeswa kote nou ye a kòm si k'ap viv atis la, m'ap di nou mèsi paske nou chwazi fè sa. Mèsi tou a chak grenn moun ki chwazi.

Bon m panse yon atis bezwen kiltive disiplin se paske yon atis li se yon lidè ok li se yon lidè se yon moun ki gen yon ora se yon moun ki gen tout yon ekip moun kap swiv li pa egzanp atis lan ki nan kay la ansanm avèk nou kwè m si w vle li gen yon ekip moun kap swiv li li gen de jèn li gen de moun ki kwè nan li donk si atis lan pa kiltive disiplin non sèlman li menm li ka echwe pou tèt li e li ka fè lòt moun kap swiv li yo echwe se kòmsi atis lan ta di se yon lidè espirityèl li genyen dè adèp dè moun ki kwè nan li donk pou tèt sa nou ap ankouraje tout atis pou yo kiltive sak rele disiplin. M panse lè a rive pou n fè yon ansanm de travay men vwala ke nou te gen yon ansanm de moun ki te ede nou nan reyalizasyon show sa ki te fè yon pakèt gwo gwo travay pa egzanp nou gen Kenny Pro de Magic Cut ki te sou kamera di Love Me Saint Louis e Freda Bomie envite nou pou jodi a se te Alfredo Villière di Efripi Two Fly. Epi Camera n di l ankò se Lovemy Saint Louis epi sa k te pèmèt reyalizasyon sa se te osi Alexander Beach Hotel, nou gen Fito Cadet depi Etazini ki ap swiv nou, nou gen Sendy Varaison, nou gen Eda Multi Service, nou gen Love Image Entertainment, tout staff la. E Wow Communication ki ap asire souvni w an imaj, an foto ou videyo kèlkeswa sa w vle. Dizon, un talent caché.
Une richesse non exploitée.
Merci à tous. E si w renmen l, pa bliye pataje l, abone, kòmante e pi. Kritike tou.
Exactement.
Mèsi.
Mèsi.